Salut tout moun salut tout fanatik yo tout moun kap tann bon bagay tout moun kap tann bèl bagay jan nou jan nou te pwomèt ou li deja nou te di w nap gen bagay sou chanèl la pral gen bon bagay ebyen jodia m ka di m pote youn nan bagay nou te di w kap kwit yo pase bagay yo paka pran twòp tan pou yo kwit nou te gentan pwomèt ou sa deja Jan nou ka wè a la m pa lakay mwen, se nan travay mwen m ye la a. E jodi a, tit videyo jodi a, se yon prank m pote pou nou. Konekte sou li, Messenger, tout bagay sa yo. M konekte sou li. E prank m pral fè sou li jodi a, se sou menm bagay telefòn sa a. M pral di l Mwen sou messenger male sou messenger li mwen jwenn mesaj lòt gason kap ekril kote gen lòt gason ki ekril li aksepte deja bon mwen chèche yon kote m fon chita yon kote m poze m ka pale avèk nou Guys. Lèm rive lakay la dabitid lèm rive m toujou salye li. M toujou salye li m toujou bon. Jodi a pat gen sa. Pou sa map fè a ka byen pase fòm fache lèm rive lakay. Men lèm rive lakay Lè m rive m ap rive byen fache, byen move. Epi, kounye a l pral chèche konn ki sa m genyen. M poko konn ki jan sa pral pase non gayiz. M poko konn ki jan sa pral pase. Men, m ap fè sa kanmenm. Paske, se lide prank sa a m pote pou nou jodi a. Fòk prank lan pase. M te pwomèt ou pral gen bagay sou chanèl la. Fòk nou kòmanse jwenn bagay pou nou ka wè se pa manti. Gen bagay k ap kwit. Bagay yo kòmanse kwit. E, Epi moun ki poko abone a chanel la pa bliye fè sa pa bliye abone a chanel la lè wap gade video yo pa bliye kite yon kòmantè like pou ka ankouraje menm jan wèm pote bagay sa pou ou jodia lout gen poul pote e map pote plis toujou. Pa bliye fè sa pou ka ankouraje Yon fwa lèm mete video a ou pataje ou like ou kòmante lè sa mwen menm map plis ankouraje poum pote lòt pi bèl bagay pou nou toujou ke sam pote jodia e lèm rive lakay m pral di Luc konsa m al nan m al nan messenger li m wè kote li gen yon dyaspora kap ekril Ki dil konsa, kap fè plan pou li pati ansanm avèk li, epi li menm lap fè bagay li yo an kachèt pou m ka pa konnen. E m pral, jan map rive sou li a, menm ke l pat konn fè sa, map, tout sa lap di m pap tande. Tout sa l pral di m pap tande l, pawòl map di moun menm, se m kite kay la ba li. Degajel sil vle fè diaspora la vin jwenn li sil vle ale nan diaspora la la ale mwen menm kite kay la bali se bi video sa je di a m poko konn kijan sa pral pase men koum fin di sa map di a se rad mwen map komanse pran komanse ranmase rad mwen poum pati poum kite bon. Rès video a li nan wout se lèm rive lakay m pral kontinye fè video a pou nou ka wè bagay ki pral genyen m poko konn kijan sa pral pase fanatik yo ann swiv ann swiv tout sa yo tout efò sa yo kap fèt la se pou ou menm fanatik Ou menm kap gade video yo. Lè ou gad video yo. Nice. Prank lan pral kòmanse kounya. Depi lèm sot travay janm te anonse nou an m pa pale avèk li m fache kounya la li deyò a l pral antre prank lan pral kòmanse la kounya ret branche ann swiv.

Diran joune a m te pale ansanm avè w byen pwòp, nou pale byen pwòp, kounya la depi lè w vin sot travay la m pa ka konprann ou. Ou vin chèche konn kisa w fè? Kisa m fè? W ap vin chèche konn kisa m fè a? Kisa m fè? Kisa m konn abitye fè w deja? Hein, kisa m konn abitye fè w deja? Kilè e pase pou wè m kouche la? Cheri, pale ansanm avè m, fè m fè w. Lage m! An! Fè rad nou pou m pran pou m.

Mwen menm ekri avèk moun sou messenger kiyès moun sa. E mwen menm ki ekri avèw pou ou pa konn li nan menm telefòn nan. Kiyès moun sa?
De kiyès moun wap pale la? Mwen menm k ap ekri ansanm avèk moun? M ap Lè moun ekrim sou messenger m ap fè moun malonèt sou messenger epi ou dim konsa ou m ap ekri avèk moun sou messenger? M ta di pa pale ak moun. Kisa m fè di avèk moun? Kouman w ap ekri avèk diaspora w ap fè randevou a diaspora pou. Mwen menm wi, map fè randevou a dyaspora pou m sot pou m pati avèk dyaspora, pou m pati ak Ibo avèk dyaspora. M gen yon, m fin pase tout mizè sa ansanm avè w, kounye a la m pral m pral m pral m pral bagay dyaspora, mwen podyab mwen mwen menm ak pou di m si dyaspora pa gen madanm ni sa pou di m si dyaspora pa gentan fè vi l deja, s on bagay li bezwen. Wilson, non, non, non, non. Pa fèm bagay konsa. Wap nèvem wi. Pa fèm bagay konsa. Wap nèvem map nève w. Wilson m pa renmen sa wap fèm nan pa fèm bagay konsa pa dim bagay konsa si yon lòt bagay ou genyen vin dwat men pa afè bagay wap dim konsa ou map ekri ansanm avèk dyaspora m map m pati ansanm avèk dyaspora pa dim li ok e premye Cherie Cherie Cherie

Cheri vini. Pou sa w fè m sa cheri. Ou fè m vrèman pa byen wi. Mwen menm tap ekri a kote konnen m te ka pale. Cheri pa fè m kisa nan kiyès moun m tap ekri a. M di w non pa fè m sa. Pa di m bagay sa. M pa renmen si m pa fè yon bagay pou w ap di m fè l non.

Kòman sa kounya m pa bezwen konnen an. Pase bay kòman pa entèrese w ankò la e mwen pa bezwen. Èske w ta renmen m mande w kòman non w te pase m pa bezwen konnen. Nan ok pa gen pwoblèm. M pa fè yon bagay kounya ti gason an vini avèk yon pawòl m tande m te fè. Ay yo. M ba w kite m pou sa cheri.

Di Team Willy.
Cheri m kite'm. Team Willy. M pap di okenn Team Willy.
Cheri m sa w fè sa w fè m kè m manke rete wi. Di Team Willy.
M pap di anyen. Team Willy. Non. Alo guys, na di m kisa n panse paske m te gentan pwomèt nou m ap fè videyo a pou nou, m ap fè prank lan pou nou. Nou wè prank lan deja. M ap touye w.
Nou wè prank lan deja kounye a m ap tann kòmantè nou. Pa bliye like, pataje videyo a. Kòmante e ou konn tout bagay deja. Ah gade sa Willy fèm. Team Willy l ye. Team Willy tout tan. Gade sa li fèm. Guys map di mèsi a chak grenn moun ki te gentan abòne ansanm avèk chanèl la. Malgre kèm pa kontan. Mèsi a chak moun ki te gentan abòne avèk chanèl la. Mèsi tou a ou menm ki te konn kite yon kòmantè pou nou nan videyo. ki te la avan yo ou menm ki te konn like tou nou di w mèsi nap di byenveni avèk chak moun ki pral gade videyo sa please pa bliye abòne voye fanmi nou vin abòne ansanm avèk chanèl la nou pap regrèt sa Willy fèm nan la jodi a lap peye l kanmenm e lè lap peye l lap peye l trè trè trè chè paske li vin avèk yon pawòl sou mwen. M manke mouri paske m konnen m pa fè yon jan de bagay konsa kounya la pou konsa pou mesye a vin sou mwen avèk yon pawòl l ap di m m manke mouri kè m manke rete wi tèt chaje ok n ap di mèsi a ou menm ki te gade videyo sa adios n ap wè nan yon pwochen videyo bay.